pou l ranbourse yon dam ayisyèn ki se yon etidyant ki te peye l 5 mil 500 dola kanadyen pou l te fè fanmi li antre nan kad yon pwogram ke konpayi sa li menm li te ap fè piblisite pou li kote ke yo te di y ap bay moun pèmi de travay pou yo vin travay pa bò isit kòm travayè etranje. tanporè nan yon konpayi, bon, m pa bezwen site non konpayi an men m te fè videyo sou sa, men konpayi ki an kesyon an ki se ajans de rekritman li rele SOS Global, ebyen daprè yon article, ebyen daprè yon article ki soti nan jounal du. Québec, Journal de Québec pardon, eben yo di la konpayi sa li sipoze remèt dam nan 5500 dola kanadyen ke l te peye l pou l te fè l antre nan yon pwogram ki pa t egziste. Paske yon ajans de rekritman, sèt ou kapab jwenn de kontra nan men de konpayi pou fè de moun vini isit o Kanada, men ou pa gen dwa pran lajan nan men yo, paske ou gentan chaje konpayi an deja pou li menm e pou kapab fè rekritman an pou li, ebyen lè wal chaje moun yon dezyèm lajan donk sa se kòripsyon, ebyen dam sa li menm bon petèt ke si moun nan te rantre li te gen dwa pa al pa konnen, li te gen dwa pa al mande lajan li gen dwa pat konnen tou, men le fèt ke l bay kòb la moun li an pa vini ebyen li oblije rele konpayi sa lajistis ebyen lajistis kondane konpayi an pou remèt li lajan an. Donk, konpayi sa te fè, m kapab di, on bòz sou entènèt la, kote ke on pakèt moun t ap pale de li, e nou menm nan kabinè a, nou te resevwa de apèl, de fanmi, de zanmi, e k ap di nou al verifye èske e se yon pwogram tout bon. Alò, mwen menm, youn nan bagay m toujou di moun yo, olye ke nou pèdi tan nou, n ap tande de youtubè ou ankò de fesboukè, Ki yo menm se dè views selman ke yo ye, yo jis ap lanse de bagay fèl mache pou yo ogmante kantite de moun kap gade yo, poukisa nou pa pèdi tan nou, nou tande ou di mwens gade de profesyonèl ki nan domèn byen spesifik. Pa egzanp mwen menm, mwen se yon moun ki enterese nan dwa de la famiy pa egzanp, gen yon seri etazini, E kote ke gen yon jij kap tande de moun, bay sa li rele paternity court. Donk, y ap deside e kiyès moun ki papa yon timoun ou pa alè de tès ADN, DNA jan yo di a. Ebyen, piske m enterese nan sa, mwen swiv seri sa, mwen swiv yon avoka ki li menm yon jij ki spesyalize l nan sa. Anben, se menm bagay la an matyè dimigrasyon. Si ou bezwen enfòmasyon sou imigrasyon, tande yon avoka an imigrasyon, tande yon konsiltan an imigrasyon, pa tande nenpòt ki moun k ap pale de imigrasyon. Se vre ke enfòmasyon yo la sou entènèt la, moun yo kapab li yo pou nou san ke yo pa menm konprann ni pye ni tèt. Paske mwen toujou di l, se pa paske yon moun pale franse, se pa paske ou konprann franse, se pa paske ou pale angle, se pa paske ou konprann angle ki fè ke ou kapab entèveni nan yon domèn ki pa domèn ou. Epi ou jwenn yon pakèt moun k ap li de bagay yo jwenn sou sit entènèt imigrasyon an, yo jwenn sou pa konnen de sit wèb, epi yo pran pòz ke se ekspè ke yo ye, y ap fè tèt moun yo cho. E, pa pli ta kavanyè, mwen jwenn yon potansyèl kliyan ki ekri m, ki mande m ki lè pwogram yo te di k ap kòmanse 23 septanm nan ap kòmanse paske l pa tande l.

Eske yo montre yo ki kote pou yo aplike? Men se menm bagay sa ki rive avèk konpayi SOS Global la, li menm li tap tante fede moun antre pa bò isit, aparaman li te gen yon kontra avèk yon konpayi, enben li tap, m te kapab di surchaje moun yo, ok, ke li pa gen dwa sa. Enben konpayi sa yo kondane l, M pa konnen si l te gen kontra men aparaman yo di l te gen kontra men l t ap eseye se chaje moun yo. Gen moun ki di ke l pa t gen paske moun yo pa antre. Gen de moun tankou dam sa a yo mande pou ranbouse paske moun yo li te peye pou yo pa antre. E m te tande se te yon afè de 2500 dola ameriken yo te chaje. Dayè nou nan chèn ke nou genyen sou youtube ki se Imigrasyon Kanada Recto Verso. Nou te fon video poun te parle de konpayi sa menm paske gen de moun ki tale nan konpayi an ki anrejistre moun konpayi an kap promet yo monts et merveilles epi yo te voye bagay sa ban nou alors se on zanmi quelqu'un de la famille e m kapab di son zanmi ki preske on manm nan fanmi an ki te di a monchè Dudro bagay yo du Haïti mwen gon ti pitit la Eeh m tande yon bagay avan m al defèt byen m en banm fò tcheke sa pou mwen paske m tande 2000 dola meriken e ti djòb ke m ap fè a m pa ka ekonomize 2500 dola donk fòk s on moso tè pou m al vann andeyò eben misye te voye voice la ban mwen m tande l epi m al fè de rechèch sou konpayi an epi nou te fon videyo sou sa E apre sa yon pakèt moun ap plenyen, moun yo pa janm antre. Donk misye ta pèdi lajan la. Anbe ti dam sa li menm li di kòb li a pa pèdi, li ale nan euh, tribunal e ba konnen ptit kreyans pa bo isit, te ptit kreyans, paske se pou yon pakèt lajan, euh, m kwa se mwens ke 10 mil dola yon bagay konsa, e pa la se 5 mil 500, e ben, Yo kondane konpayi sa pou ranbouse l lajan an. E nou menm sa n ap di, gen yon seri de moun ki yo menm yo te pèdi lajan yo avèk konpayi sa pou yo fè menm jan a ti dam nan. Osi senp ke sa. Donk se sa, donk moun yo ap pran yon leson si nou bezwen fè fanmi nou antre ale jwenn yon pwofesyonèl pou fè yon evalyasyon pou nou. de profil moun nan pa rapò a program ki gen isit pa rapò a lwa a regleman sou imigrasyon. Gen anpil moun ki pran nan bagay sa yo, se paske moun yo bezwen bagay ki fasil, bagay ki rapid. Aloske pou vini isit de fason legal, Li pa fasil e l pa rapid non pli. Donk, tout sa ki bon li pran tan. Depi yon bagay twò vit, fèt twò vit ou dimwens li twò fasil, m pa di l pa bon non, men fè trè atansyon, fè anpil anpil atansyon.

Espas 8 jou, yo voye 5100 envitasyon bay de moun ki te nan basen an. Donk, yo te voye yon premye 3000 envitasyon, si m pa twonpe m se te le 20 septanbre, lè sa a pa t genyen pwogram ki te espesifye. Apre, yo voye yon lòt 1000 envitasyon,

moun ki ap travay kòm e sipèvizè nan kestyon e, e, e agrikilti. Donk eh, se moun sa yo ki yo menm ki jwenn eh, ki patisipe nan dènyè rond denvitasyon an. E moun 500 yo yo menm ki se te le 27 si m pa twonpe m, se de moun ki te pase test an fransè. De moun ke yo gade konpetans lengwistik yo an fransè. Paske o Kanada ou kapab pase swa yon test an fransè, swa yon tès an anglè. Si w pase tou lè de, y ap ba w pwen pou dezyèm lang lan. Donk, yo pale de lang bò isit, ou gen lechwa pou w chwazi youn. Men, jan nou toujou di l, pandan dènye moman sa yo, gen yon fokis ke gouvèneman li menm li mete sur les francophones avèk yon seri de moun ki gen de metye byen espesifik. Tankou moun sa yo sot voye envitasyon ba yo, tankou moun ki bouche, ki se sipèvizè nan kestyon bagay agrikòl, Eben, yo di pandan fen ane a, yo fè yon kout pwojektè sou moun sa yo. Se youn nan rezon ki fè ke nou di moun yo, se le meyè moman pou yo kapab kreye yon pwofil nan antre ekspres pou yo wè nan ki mezi yo kapab jwenn chans yo pou yo antre Kanada kòm travayè kalifye. Ankò yon fwa n ap di. Bagay yo pa fasil donk se 2 bagay pou swiv a la lettre 1 2 3 4 donk lè n di moun yo pou kreye yon profil se pa jis monte ou kreye yon profil gen 2 pre reki gen 2 bagay fòk genyen nan menw se petèt sa nou kreye imigrasyon Canada recto verso yon chèn youtube kote ke nou parle an long e an large de diferan pwogram ki genyen pa bò isit tankou antre express nou gen yon dividal video sou li men trè rapidman nap diw kisa wap bezwen pou kreye yon profil e la map tou reponn yon kestyon ke yon oditè e m pa konnen e m di yon oditè donk antouka yon moun ki tap gade n e sou youtube donk yon entènoditè e ki tap tande nou gade nou tout sa sou entènèt la e ben misye li mande koman l kapab fè e pou li patisipe nan pwogram antre express la eben pou patisipe nan pwogram antre express la fò kreye on profil pou kreye profil la kisa wap bezwen pa bliye ke son sistèm de pwentaj kote ke yap baw pwen pou laj ou pou dom pou nivo detid ou pou eksperyans de travay ou pou konesans lengwistik ou an fransè e ou an anglè donk mwen di e ou paske ou ka pase 2 test ou di mwens ou ka pase youn si ou vle.

Pou diplom detid la fòk ou fè evalye l epi menm lòske ou te fèt an Frans m pa konnen ou te etidye an Frans ou oblije pase yon test an fransè eben gen 2 bagay ki ekstrèmman enpòtan avan ou kreye pwofil ou fòk ou pase yon test de lang

Pour le Canada, se 2 tès sa yo sèlman ou ka pase an franse. E la, m ap tou pwofite reponn kesyon yon zanmi ki di konsa ke eske l kapab itilize yon tès ki rele Bright Language, yon tès yo bay an franse pou moun ki prale lekòl. Li mande si l ka itilize l pou l imigre nan kesyon antre eksprès. La repons se non. Bright Language la son tès de fransè ke yo bay pou yo joje kapasite w an fransè, pou yo gade ki nivo w genyen an fransè. Donk, èske w merite al swiv yon kou, ou di mwen pou w repran tès la. Donk, pase gon nivo pou w genyen pou kapab konprann pwofesè, pou kapab poze kestyon, pou entèraji.

E la a, yo pale de konpreyansyon oral e ekspresyon oral. Donk, lè, lè m pale de TEF Kanada, ou gen kat konpreyansyon, ou gen konpreyansyon, ou gen kat konpetans. Donk, ou gen konpreyansyon, ou gen konpreyansyon ekrit, ekspresyon ekrit, ekspresyon oral e konpreyansyon oral. Donk, se sa. Lòt nouvèl, avan m pase nan moun ki yo envite nan kesyon agwalimantè la, moun ki fè pi piti pwen an, li genyen 354. Donk, kandida mwen byen klase a, li genyen, li te fè 354 pwen. Donk, sa di, la nou gen enterè pou nou kreye

Le Canada. Genyen yon zanmi ki te ekri nou, ki te mande nou ki kote l kapab pase test d'evaluation du français pour le Canada. Ebyen, eh nou di moun yo, ou kapab pase l nan Institut Français nan peyi kote w ye a, ou du moins nan Alliance Française. Dans le cas d'Haïti, Ou gen Institut Français ki a Port-au-Prince, gon pakèt moun ki pa ka ale Port-au-Prince a koz de kestyon ensekirite, men ou kapab pase li nan Alliance Française ki enpe partou a travè le peyi. Ou gen Alliance Française Gonaïves, ou gen l Cap Haïtien, ou gen l Jacmel, ou gen l Okay, m kwè ke w gen l Jérémie tou. Donk lè sa wap kapab pase tès la la. Gen moun kap mande konbyen kòb li koute la nou menm nou pa antre nan pri a donk lè w rele yo menm ya di w konbyen lajan èske tès la difisil m kapab di wi e non sa pral depann de nivo w an fransè men se pa yon tès yo pral pase w pou kole w ok paske yo bezwen w gen yon fransè ki fonksyonèl dayè yo mande yon nivo 7.

Kakist, donk le gouvernement du premye ministre Legault yo te envite 1433 pèsòn, donk 1433 moun pou aplike pou Certificat de Sélection du Québec nan kad AREMA ki li menm son sistèm de pwentaj menm jan avèk antre express la. Tout sa m sot di la yo, y ap ba w pwen pou laj ou, pou nivo detid, eksperyans de travay, e. Konesans an franse sa li obligatwa depi le mwa de jen, li obligatwa pou w pase yon tès an franse. Avan li pat obligatwa kote ke ou te ka pase yon tès an angle si w vle, men ou pa pase tès an franse. Men yo wè gon deklin di franse nan pwovens Kebèk la, yo egzije yon moun kap vini la fò w pase yon tès an franse e fòk ou fè yon nivo 7. pou pi piti. E diferans ki genyen lè w pase yon test an franse pou le Québec, se ke yo evalye w nan pati oral yo sèlman. Konpreyansyon oral yo, pa egzanp, ekspresyon oral, konpreyansyon oral. De sa yo. Alòske w federal, antre ekspres, yo evalye w. konpreyansyon ekrit e ekspresyon ekrit. Donk, yo te envite 1433 moun le 7 septanbre, enbe 14 jou apre, yo envite plis ke 1000. M pa sonje e, e, e nombre egzak nan tèt mwen, e si se 1018 ou di mwen se 1013, men se plis ke 1000 moun yo envite, 21 septanm ki sot pase la nan kad ARIMA ki se Travayè Kalifye Pou Le Kebèk. N ap repete l ankò, yon moun ki bezwen antre o Kanada kòm Travayè Kalifye, si se o Kebèk w ap vini, w ap pase pa ARIMA. Si w vle al yon lòt kote o Kanada ki pa Kebèk, w ap pase pa Antre Express. N ap reponn yon lòt kesyon kote ke yon moun ki te di kòman l kapab fè pou l resevwa yon envitasyon nan Arrima. Gen youn ki te mande kòman l kapab fè pou l patisipe nan pwogram Antre Express la. Nou sot eksplike l fò l kreye yon pwofil. Lòt la li mande kòman l kapab fè pou l resevwa yon envitasyon nan Arrima. Donk, envitasyon pou resevwa l, Ou gon bagay pou w fè. Fòk ou kreye yon pwofil nan Arima. Donk si w pa kreye yon pwofil, ou pap janm resevwa, e pa gen mirak la. Ok, ou pap janm resevwa okenn envitasyon. E tankou yon moun, si w bezwen genyen nan bòlèt, fò w jwe. Osi senp ke sa. Si w pa jwe, menm si, m pa konnen, loto a te 1 milyon, li te 10 milyon, li te 50 milyon, 70 milyon, ou pap janm gen okenn chans pou yo di se ou genyen si w pa t jwe.

Yo pral gade expérience de travail ou, Québec pral gade nivo ou an fransè, donk nou pale de minimum nivo 7, yap gade eske ou ou genyen eske ou te vizite le Québec deja, si w te etidye deja, si w te travay, tout bagay sa yo abòde pwen. Fò n di ke nan 1000 e plis moun Québec envite 21 septanm ki sot pase la, se de moun

E m kapab di dènyè ronn denvitasyon an te konsène sitou pwofesyonèl sa yo. Lòt kestyon nou genyen, gen yon moun ki mande poukisa li difisil konsa pou yon moun antre vin viv avèk mari l Kanada. Alò, jan m te di li talè a, tout bagay ki ou wè ki fasil fò w pè l, Donk bon bagay toujou difisil. Alò sa map di e madam ki poze kestyon sa, nou konprann ke w vle vini jwenn mari w, dayè lè w moun marye se pou sa ke w marye fòk ou viv ansanm avèk moun nan. E dayè imigrasyon konn penalize moun yo pou sa tou, pa egzanp gen de moun ki marye, moun nan fè nenpòt 3, 4 an li pa rantre madanm ni ou di mwens mari l, li pa al wè l, Epi l panse l pral fè yon demand pou fè moun sa vin jwenn li. Donk si w marye avèk yon moun, fò w fè kout ke kout pou w antre moun nan. Men si w fè de, twa zan ou pa ni ranpli pou moun ou pa al wè l, imigrasyon ap gen yon ti dout la. Paske nou konnen genyen de maryaj ke moun yo konn fè. Bon, lè m di nou konnen, gen de ka ki anrejistre onivo de limigrasyon, se sa k fè yo pale de maryaj otantik. Ok, donk se pa paske ou marye ki fè ke yo oblije fè moun nan vini, yo oblije ba li rezidans la. Alò, rezon ki fè li difisil e madam, se paske yo gon kantite de moun ke y ap resevwa chak ane. Donk, menm loske dosye ou la te, m pa konnen, fin prè, kota, depi yo gen tan, jwenn li, ebyen w ap oblije tann toujou. M ap ba w egzanp. Le Kebèk, n ap gade nan nouvèl Kebèk di l bezwen 50 mil, gen mwen kon epòk ki te pale de 49 mil, gen en ki di bon fòk nou ogmante l a 70 mil. Ebyen, lè ou di 70 mil lan, se tout kategori konfondi la. Men nan kesyon parenaj moun k ap antre marye yo, Apèn si lon yon dimil li mwens ke kenz mil, m kwè se dimil, mwens ke onz mil menm. Ok, m pa menm pral onz mil pa ane, nan kesyon de parennaj. Eben, si yo gentan jwenn kota sa, ou menm menm lòske dosye w la te prè, o federal k ap ba w rezidans lan l ap oblije tann, paske Kebèk di li menm pou ane sa kantite de moun l ap fè antre a, Nan kategori pola l gen tan jwenn li. Donk sa se youn nan rezon ki kapab eksplike ke ou pran anpil tan pou vin jwenn mari w. Otre choz, demand lan gen de bagay yo voye w al fè, eske w fè yo a tan? Nan kad demand parenaj y ap voye w al fè byometri, yo ba w 30 jou pou fè l. Y ap mande w yon sètifika de polis. Yo ba w 30 jou pou fè l, gen de fwa yo konn ba w 60 jou. Donk, gon seri de bagay, lè yo mande w yo, fò w fè yo a tan. Sou sit imigrasyon an, yo di konsa ke yon moun k ap antre mari l ou di mwens madanm ni, regwoupman familyal, si moun sa a ap vini o Kanada, men se pa Kebèk l ap vini, sa vle di l ap vini nan lòt, pwovens yo, 9 lòt pwovens yo avèk 3 teritwa ki genyen yo, l ap pran moun nan 13 mwa moun w ap parene a pou l antre isit. Si moun sa se Kebèk l ap vini, l ap pran l 24 mwa. Avan, delè a, pa tout tan sa a. Li te 12 mwa. Men mentnan, pwiske gen de moun ki nan fil datant lan, yo ogmante l. E sa, anvan m fè emisyon an, m pa verifye. Enfòmasyon sa ke m ba ou a, se enfòmasyon ki te tonbe 19 septanbre. 24 mwa l ap pran pou vini o Kebèk. si mari w oudimwens madanm ou pa rele w pandan w aletranje pou w vin viv avè l. Alò, lè yo di 24 mwa, sa pa vle di tout moun ap pran 24 mwa. Sa ka rive ke gen de moun ki vini sou 1 an ou mwens. Men, yo gade an fonksyon de kantite demann ke yo genyen, konbyen tan sa ap pran yo pou yo reponn moun yo. Se sa k fè ke Lè w ap fè yon demand, tout sa yo mande w, fè l byen rapid e lenpòtan pa prese voye demand ou ale men voye yon demand konplèt. Sa li denpòtans yo kapital. Paske gen de moun ki di, ah m pa ka jwenn pyès sa e m ap voye l ale konsa. Ya mande, non, depi demand lan li pa konplèt, y ap retounen l ba ou. Nou menm eksperyans ke nou fè nan kabinè a, lè nou voun yon demand ale, pandan yo fè li an obligasyon kounye a, pou tout demand ale an liy, li pran nou ozalantou de 2 mwa pou imigrasyon ekri pou l di ok li jwenn demand lan pou li evalye admisibilite repondan an, sètadi moun bò isit ki gen papye a. Li pran anviwon 2 mwa. Men, ann di pa egzanp, ou te voye yon demand, gon fòmilè ou pa t voye. Ou ankò, ou pa t siyen yon kote nan yon fòmilè pdf, paske gen fòmilè ou oblije televerse mentnan. Gen yon dokiman ke w pa t voye ale. Ou wè w gentan pèdi 2 mwa la. E yo pa p ekri w pou yo di w voye dokiman an ale. E kòman m te ka di sa? Nòmalman lontan y ap voye tout demand lan retounen ba ou. Men mentnan lefètke demand lan pa konplèt, ann di kounye a la yo di w gen tèl dokiman pou w voye l pou fè l konplè. Pou fè demand lan konplèt. Ann di nou premye oktòb. Ann di ou te voye demand sa ale premye out. Premye oktòb yo ekri ou yo di a gen tèl dokiman ou pa voye. Pa egzanp sètifika de batèm ou pa te voye l. E gen de moun ki di bon ok yo di ak de nesans ou sètifika de batèm m voye youn ladan yo. Alòske nan peyi Dayiti pa gen kesyon ou la se e ke l ye. Se yon egzijans patikilyè li ye pou peyi Dayiti. Ann di ke w te voye ekstrè achiv la ale, ekstrè ak de nesans la, ou pa t voye sètifikad batèm nan. Kounye a yo voye mande w li. Enben, lè w voye l kounye a la, yo jwenn li, se apati de se moman ke demand la li konplèt. Enben, lè yo ba w yon delè, yo di l ap pran 13 mwa nan lòt pwovens yo, Odimwens 24 mwa pa bò isit, se apati di moman ke migrasyon li menm li gen yon demand konplèt nan men l. Ann di ou te voye ou gen 2 mwa yo pran pou yo rive sou li, yo wè demand la pa konplèt, anben 2 mwa sa ou pèdi l. Donk sa vle di si l ta pran 24 mwa, ou mèt ajoute 2 mwa sa sou li ap fè w 26. Sa m li l klè tankou klè wòz pou moun yo. Donk banm wè sim jwenn yon lòt kestyon la, bon fèt sa son moun ki ekri li di konsa ke li nan kestyon ansèyeman dè tou peti donk se moun ki nan kestyon garderi e sa moun yo le kinderaden nou di mwen se jaden danfan an Ayiti yo. Ebyen yo bezwen moun sa yo e pou prèv